Salut tout moun, jodi an m pote pou nou yon videyo kote yon mesye tap pale konsènan moun ki nouvo youtubè yo. Jan nou konnen lan, si w potko abone a chanèl la ou gen okazyon pou fè sa, paske se sèl mwayen kap ka ede chanèl la agrandi. San nou pap ajoute anyen ankò, ann al nan videyo a.
Si w wè w se yon jèn ayisyen ki anvi vini yon youtuber, si w wè w se yon jèn ayisyen ki gen anvi vin sou Facebook oubyen sou medya sosyal an jeneral men kap vin pale bon bagay, se pa se pa radòt politik o vote sesi o sela bagay wap vin pale se bagay menm nan politik la men se bon bagay wap vin pale. M vle w konnen gen yon nèg ki te pase sou tè sa. ki te viv medya sosyal tou, ki t ap vin pale bon bagay. Jiskaske m kwè se Simeyon ki te di, men, ki sa k bon ki ka soti Nazarèt? Jan de bagay sa. Misye kite modèl pou nou, kote lè w ap pase move moman nan medya sosyal yo akoz de sa w ap fè oubyen sa w ap di oubyen de ou menm. Misye kite egzanp yo pou ou. Men kòm mwen menm mwen gentan ladan yo, so m vini pou m di w ke mwen rale bib mwen, m al gade wè sa Jezi de Nazarèt te di sou medya sosyal yo. Je vous inviterai à ouvrir vos bibles avec moi. Dans le livre de Jean, du chapitre premier au verset 12, du verset 12, et le, le, encore avancer plus devant, dans Jean chapitre 3, verset 16. Kidam di nou, nan renmen konnen ke semèn sa yo, zanmim yo kap gadem sou media sosyal gen 3 gwo mo kem wè kap voltije sou media sosyal yo kitem diw I don't care about 3 mo sa yo pou ki rezon Jezi kem renmen a mò a pat care de 3 mo sa yo tou premye mo a se tout moun oh tout moun konnen. Kilès ou ye? Tout moun! Dezyèm mo a ke m pa kè de li se lajenès. O, lajenès wè ou wi! Lajenès konnen w wi! Kounye a lajenès wè anba ou! Lajenès. E twazyèm mo a se pèp la. Yeah! Pèp la ap gade nou! Pèp la! I don't give a damn about 3 mo sa yo. E map di w pou ki rezon. Jan chapitr premye vèsè 12 li di pawòl la te vin lakay moun pa l yo men moun pa l yo pat resevwa l. Sepandan li ajoute a tou se ki lon resu. A tou se. ki lon resi a tou se li vini pou pèp la li vini pou la jenès li vini pou tou le mond sepandan a tou se so jezi te vini pou le mond But sepandan, misye konnen tou li di, a tou se. Dezyèm lòt vèsè a se Jan 3, 16. Jan 3 vèsè 16. Kar Dye a tant eme lemonn ke l a done son Fis inik afen ke kikonk li vini a tout moun. Bondye si tèlman renmen lemonn ke l bay Pitit inik li a. Sepandan, kikonk, a tou se. kikonk. A tou se kikonk. So, lè w fon chanèl YouTube, ou kòmanse montre moun ki jan pou yo fè matematik, fè devwa yo. M ta renmen konnen ke pou w pa fè l pou jenès la, pou w pa fè l pou pèp la, pou w pa fè l pou tout moun. pou fè l a kikonk. Pou fè l a tou se. Lè w vini w ap pale sou Facebook, w ap montre mwen anpil nan nou k ap fè yon seri de bèl ti videyo k ap poste pou montre ki jan yo ye, ki jan zòn lakay ou ye, jan de bagay sa yo. M ta renmen konnen lè w konnen w ap fè bagay pou pèp la, w ap fè bagay pou jenès la, w ap fè bagay pou tout moun, ou set up tèt ou pou w fristre. Paske se kikonk lan pou chache. Mwen te fon ti video m pale de 40, 40, 20. 40 pou san moun pap vle wè w, yo pa konn pou ki rezon. 40 pou san moun ap renmen w, yo pa konn pou ki rezon. Gen 20 pou san, se yo ki kikonk lan. Se yo ki gade w, yo di w.

Se kikont lan ou bezwen. Se a tous se a ou bezwen. Se w rann mwen yon sèvis. Lè w wè w pral vin sou Facebook, lè w wè w pral vin sou medya sosyal yo, pa vini pou jenès la. Pa vini pou pèp la. Pa vini pou tout moun. Vini pou kikonk. Vini pou a tous se. Paske gen yon nan gwo viktim medya sosyal yo Tele tele djòl li kite la a pou nou. A tous ceux qui l'ont reçu elle a donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu a tous ceux qui l'ont reçu li baw opòtinite pou w pa yon animal sosyal ankò li baw opòtinite pou w kapab chanje lavi w pou w aprann yon ti bagay pou w kapab ap fè kòb sou medya sosyal yo. A tou se. Men tou l di w kikonk. Menm nan mande l di w kikonk demand. Kikonk. A tou se. Kikonk. A tou se. Kikonk. Se pa pèp la. Se pa la jenès. Se pa tout moun. Kap kwe w. Se pa tout moun kap renmen w. A tou se. Kikonk. Mwa! Mwa! I love you. Bay opinyon pa ou nan yon kòmantè. Like video a si w te renmen l, pataje l pou plis zanmi ka wè l, abòne a chanèl la si w potko fè sa. Tchaw tchaw nap wè pou yon lòt video.